Medam mesye salu onè respè tout moun mwen se Jacquelin Belizaire depi studio nou yo nan Merilede nan Washington DC nou pral pale imigrasyon nan Djabèz imigrasyon jodia se mardi 24 fevriye 2026 se yon jou enpòtan yon jou istorik paske aswè a prezidan Donald Trump pral gen pou l pran lapawòl devan 2 chanm kongrè yo reyini pou l prezante sa yo rele an anglè The State of the Union Address, sa vle di diskou sou eta peyi a kote ke prezidan an pral di sa l ap fa peyi a, ki sa l fè deja e ki pèspektiv ke l genyen pou peyi a. Men, nou nan dyabèz imigrasyon, nou pral pale imigrasyon e aktyalite imigrasyon an ap mennen nou dabò nan Ohio kote gouvènè a, n ap pale de Mike DeWine ki se yon repibliken, misye kontinye ap leve lavwa an favè migran ayisyen yo e alòske ke genyen yon pakèt traktasyon jiridik k ap fèt e yè ankò jij Anna Reyes konfime desizyon ke l te pran nan dat 2 fevriye 2026 la lavèy jou kote ke yo ta pral aplike fen tps pou Ayisyen yo, enben jij la li menm li konfime yè ke li pa gen ankenn rezon, gouvènman pa ba l ankenn prèv ki ta pèmèt ke l chanje davi sou kesyon an, sou enjonksyon, sou òdonans ke l te pran. Enben se nan moman sa tou ke gouvènè repibliken an, n ap pale de Mike DeWine nan Ohio, enben li leve lavwa poul mande enben pou yo kenbe tps pou ayisyen yo. Men deklarasyon kel fè, li di ke m panse ke politik ki vize mete fen nan tps pou ayisyen yo se yon erè. Li bay eksplikasyon sa a nan yon pwogram ki rele Face the Nation sou CBS E se Margaret Brennan ki se prezantatris emisyon an, se la ke l fè deklarasyon an. E l kontinye toujou nan kad emisyon sa pou l di ke mwen kwè ke gon konsansis ki jwenn nan peyi a. Konsansis la vle di yon tèt ansanm, ke peyi a mete yo dakò e li di tankou l di l deja, fò yo mete deyò, fò yo ekspilse tout delenkan vyolan nan peyi a fòy se pou yo kite teritwa. Men Derwin di ke sa l ta renmen fè remake se ke li pa panse tou ke genyen yon konsansis pou akeyi moun ki ap travay e k ap viv, k ap viv pou fanmi yo, k ap viv pou ede fanmi yo, notamman tankou Ayisyen ki nan eta m nan, sa vle di ki nan eta Ohio a, pi patikilyèman Ayisyen ki nan Springfield, Ohio, e ki yo menm te viktim don pakèt move akizasyon, se DeWine k ap pale toujou. Li di ke Ayisyen yo te viktim yon pakèt fos akizasyon ke moun te kapab tande pandan kanpay elektoral 2024 la nan bouch Prezidan Donald Trump avèk nan bouch Vis Prezidan ki te kolistye Prezidan Donald Trump an palan de JD Vance. Donk DeWine li menm li kontinye poul di ke moun sa yo si w pa la patwon yo enben patwon yo ap di w ke moun sa yo se moun ki se de rud travayè yo ye e stati pwoteksyon tanporè tps ke yo genyen an enben sa ede dinamize ekonomi eta a e di si yon jou ke enben yo ta pèdi pwoteksyon sa yo ta pèdi stati tps sa se tap yon move bagay men pèsonn patwon pap kapab anboche yo avèk san stati pwoteksyon tanporè san yon stati legal e se sa ke e Dewine eksplike. Fò di deklarasyon Dewine nan gen anpil enpòtans pou moun kap analize tou senpleman paske gouvènè Ohio a se yon gouvènè repibliken sa vle di lojikman li ta dwe pa ap soutni e ti pyès pou Ayisyen paske nou konnen ke an jeneral enben otorite federal yo, otorite repiblikèn yo enben yo vle yo menm fè yon razya nan kesyon imigrasyon donk ti pyès la yo pa ta renmen. E lòt pwen nan aktyalite a konsènan imigrasyon ou sou Jabez Media Kominikasyon w ap swiv Jabez Imigrasyon enben malgre fèmti pasyèl DHS, Depatman Sekirite Enteryè, Department Homeland Security, Enben ajan federal pou imigrasyon ak e dwàn, nap pale de ice, enben yo kontinye ap mennen operasyon yo san gade dèyè. Konsa klima laperèz la ogmante plizyè kote nan peyi a spesyalman nan kominote ayisyèn nan Ozetazini. Ke ou nan Florid, ke ou nan Maryland, ke ou nan New York. Enben nan weekend nan efektivman ice te frape plizyè katye nan New York e nan Maryland. Aplikasyon strik politik depòtasyon masif Donald Trump la plonje plizyè milye fami fanmi nan kè sote malgre bòn nouvèl sa ke n sot mansyone a, bòn nouvèl sa kote jij Anarès konfime desizyon li te pran nan dat 2 fevriye a pou l pou yo pou yo te kanpe ti pyès pou Ayisyen yo enben pou plis pase 300 mil Ayisyen enben malgre bòn nouvèl sa enben laperèz la toujou toujou la e pandan wikenn nan tankou n te di l enben ice te an aksyon e se si trè to dan la matine pa egzanp depi 6 è di maten daprè nouvèl yo enben yo te deja nan Flatbush nan Bwouklin Kote ou jwenn anpil Ayisyen, Ayisyen k ap chache lavi a, Ayisyen k ap bese leve e k ap chèche kote lavi a fè kwen sitou se se te wikenn. Men se sepandan, moun k ap gade di anbyans la ta yon ti jan diferan paske Ayisyen yo t ap yon ti jan renka renka e pa rapò ak tout e operasyon sa yo. Paske gen menm moun ki moun ti pyès yo nòmalman yo legal. Yo legal wi moun ki gen tps yo, yo legal. Men yo diw ke ou pa konnen nèg sa yo, yo gen dwa, ou gen dwa gen rezidans pa egzanp menm ameriken yo arete gen de lè, donk sa vle di yon moun toutan ou pran prekosyon li plis toujou, se sak fè ke moun yo enben te renka renka. Selon plizyè temwayaj, ajan ice yo, yo te nan machin ki prive, kòm ti machin ki pa sanble menm avèk machin leta e yo miltipliye sa yo rele entèpelasyon nan plizyè zòn. Entèpelasyon, yo pa arete moun nan men yo rele w, yo tcheke w. Yo fè sa nan zòn estasyon tren, nan zòn makèt sa nou rele sipèmache kote ke moun yo y ap vann nan ti etalaj devan lòt magazen, yo fè tchèk nan zòn sa yo. Epi fò n di tou ke Sa se nan Flatbush. Sa se nan New York. Men sitiyasyon pa diferan nan Silver Spring men a yon degre mwen. Silver Spring nan Maryland kote ke w jwenn anpil Ayisyen men ke w jwenn tou anpil Panyòl. Operasyon sa yo montre tou senpleman ke enben administrasyon Donald Trump lan pap jwe e li pa sèlman sible moun ki gen pwoblèm avèk lalwa oubyen moun ki gen pwoblèm ak lajistis. Se yon operasyon gason pa kanpe. Se pa vi nou ki pou sove w. Gen reyaksyon, menm rezistans pa rapò ak operasyon sa yo. Pa egzanp nan New York, yon vil sanktyè, nou toujou eksplike sa k vil sanktyè a, se yon vil ki li menm jenere, akeyan avèk imigran. Enben wi, nouvo majistra a, enben e avèk Lòt otorite lokal yo yo fè tande devwa tande vwa yo. Notamman gen nouvo majistra a, Zohan Mandani, li menm li raple lapolis minisipal ke yo menm yo pa ajan imigrasyon e yo pa dwe ede ajan federal yo. Men sepandan malgre tou sa, laperèz la pa disparèt pou sa. Men Yon moun kapab salye tou e veleyite ke enben otorite lokal yo genyen pou yo pwoteje imigran yo nan yon sètèn fason. E donk gen anpil fanmi ayisyen bagay la nou ta konprann, nou konprann sa byen. e lit o dedan krent o deyò se sa on chan di enben nan peyi dayiti bagay la mele enben gen gang gang ame ap fè ap simen laterè kounye a yo pale anpil de ka anpil ka de kidnaping nan peyi a e sa se ayiti e pa bò isit enben ice nan kò yo donk yo di tout bagay la pa bon tout kote donk gen anpil fanmiy ayisyèn ki yo menm ozabwa. Gen anpil ogmantasyon, gen anpil òganizasyon tou ki ap defann dwa moun, k ap defann imigran, gen anpil eli e nan gouvènman an, gen anpil pwokirè e manm kongrè ki kontinye ap batay an favè tps pou Ayisyen e nou te pale w de sa, nou te pa, plizyè fwa nou pale w de, pa egzanp, de Letitia James ki se pwokirè jeneral e vil New York. Enben, li menm li, li te pale e li te gen yon pakèt lòt, fò n di eta pito, eta New York. E eta New York, enben li te pale avèk plizyè lòt e pwokirè nan lòt eta ki yo menm, enben yo soutni, yo soutni tps pou Ayisyen o pwen ke yo al, yo te pote yon dokiman bay kou dapèl pou kou dapèl kapab pran yon desizyon ki jis, yon desizyon ki korèk, yon desizyon ki avize. Aktyalite imigrasyon ap mennen nou konnya nan Virjinya. Virjinya e pa twò lwen m, mwen menm ki nan Maryland, Washington, enben depite nan palman eta Virjinya depoze plizyè dizèn pwojèdlwa, enben yo tout gen rapò avèk politik imigrasyon administrasyon Donald Trump la. Plizyè ladan yo vize kanpe kowoperasyon ant fòs de lòd lokal yo, donk fòs de lòd eta yo, avèk ice ki se ajans imigrasyon avèk dwàn. Depi premye jou manda l la, nouvo gouvènè a, Madam Abigail Spanberger, kenbe non sa a, kenbe non sa a, n a wè poukisa pi devan, e Abigail Spanberger te ofisyèlman modifye yon akò, akò 287 G a, ke predesesè l la te adopte an palan de Glenn Yongkin, akò sa te oblije eta pote kole avèk nan operasyon ke ice ap mennen yo. N ap raple, tankou m te di nou, kenbe non sa, n ap raple ke gouvènè Abigail Spanberger, li menm se li ki pral bay repons aswè a pou Demokrat yo aprè ke Prezidan Donald Trump fin delivre State of the Union ni an, n ap pale diskou sou eta peyi a. E fò n note tou an pasan ke Madam Abigail Spanberger li menm l ap bay repons la, e trè natirèlman an anglè, men genyen Alex Padilla ki li menm son senatè ki soti Kalifòni, li menm se li kap bay repons la, repons a diskou prezidan an an espayòl. Donk diskou responsif li a, lap bay li an espayòl. Sa se te yon parantèz. Nap fèmen parantèz la pou nou retounen nan Vijini, Vijini ki klase an sizyèm pozisyon o nivo nasyonal pou kantite arestasyon ke ice fè lòtbò a 6600 arestasyon fèt de janvye 2025 lè prezidan Donald Trump moute a, a jounen jodi a. Kenbe chif la, 6600 arestasyon fèt nan Virjini. Madam Spanberg li menm li egzòte fòs de lòd yo pou yo konsantre yo sou sa m pral di la. Li mete l klè pou yo, fòs de lòd Virjini a fò yo konsantre yo sou, sekirite piblik, sou ankèt, sou prevansyon kriminalite, ranfòsman konfyans ke kominote a dwe gen nan otorite yo, epi bon fonksyonman prizon. M ap reprann sa Madam Spanberger, Gouvènè a, egzòte fòs de lòd yo, se sou sa pou yo.